E priye Bondye pou Bondye ba w yon bèl peni pou w kenbe nan men w pou l fèm.
Bon sa gen la tout moun byenvini ankò sou chanèl mwen an non pam se Leïca humm vidéo mwen pote pou nou jodi a humm. Bon, ou menm ki gen timoun nou ki gen 13 an, oswa ou menm ki pa ko konn koman pou fè bagay sa, ou menm ki deja konn koman pou fèl, videyo sa se pou ou. Avan m komanse a videyo sa, m ap mande pou nou abone a chanèl la, lage yon kòmantè, epi like! E! Pataje videyo a a fanmi ou, a zanmi ou, a mari ou, madanm ou, matant ou, tonton ou, ti frè ou, ti sè ou, kouzen ou, kouzin ou, tout moun an jeneral. E ou ka swiv nou sou TikTok, Facebook, Instagram ak Twitter. San pèdi tan, ann kòmanse a videyo a. Lè nou wè la, mwen gen yon banana vèm e mwen gen de prezervatif. avèk mwen tou. Sa vle di, jounen jodi a, mwen pral montre nou kòman pou nou mete yon kapòt. Mwen men, m ap itilize yon banan, e mwen gen yon bwad kapòt avèk mwen ke mwen te kouvri talè a. E m gen yon tou okawou. ok premyeman lèw pral mete yon kapòt sou zouti mesye yo premye bagay la si mesye a gentan rèd nòmalman kapòt la bagay ou pa dwe fè ou pa dwe chire l avèk danw paske siw chire l avèk danw ou gen apoprè anpil chans swa kapòt la chire oswa li pete. E on lòt bagay tou, pou ka ouvri kapòt la, on ti trick m ap ba nou, si w wè kapòt la rive, ou wè ti won an la, kòmanse la, rive la, e ou pa vle chire l, on ti jan pouse kapòt la pa anba, on ti jan pouse l pa anba, Epi, ou jis ouvri l konsa. Ou ouvri l konsa. E kounye la, nou gen yon kapot avèk nou. Pam nan te yon ti jan vire pa anndan. E mwen menm, mwen pral vire li pa deyò. Sa vle di kapòt la dwe konsa, m pa konn si nou wè, konsa, tèt la dwe konsa, ok, epi lè ke ou pran zouti an kounya, ti tèt anlè sa, ou dwe plase l dirèkteman. sou bagay la. E gen defwa tou, pou ka pa kite van antre, lè wap metel, ou peze tèt anlè a, epi ou jis metel sou bagay lan, tou dousman. E kounye la, lè ou fin mete sa, ou preske fèt. Pi fò ti travay lan. Epi, ou prale desann, desann avèk li, dousman, dousman. Dousman. Dousman. Dousman. Lè w ap mete yon kapòt pou yon moun, se konsa pou fè. Bon, sa li menm, mwen wè li rive jis kanba, men mwen menm mwen pap fini l nèt. E nou konnen a chak fwa ou fin itilize yon kapòt, se jete l. Ou pa ka itilize yon kapòt de fwa. E m kwè m ap jete bannann m tou. Paske kiyès ki pral manje yon bannann ki te gen yon kapòt ladan? Pa mwen. Bon, se te yon plezi pou m te avèk nou jounen jodi a. E mwen swete ke nou te aprann nan videyo sa. E sa ap ede nou menm jèn fi oubyen yon moun ki deja konn kòman pou mete yon kapòt. E yon moun ki Pat fin sur san pou san kòman pou w mete yon kapòt, mwen swete ke video sa a vrèman ede w. E se te Leïka, e se te yon plezi pou m pote bèl sijè sa yo pou nou. N ap rewè ankò nan yon lòt video. Bye! Pou m byen di nou nan video sa se premye fwa ke ke mete yon kapòt sou yon bagay. Premye fwa. Sèche son sekrè. Premye fwa. Je l grese.
Bon. Bon, mwen menm, an tan kon sèvant du Seigneur, mm-hmm. lòske ou pran peni mari ou, sa se pou sèvant ou map pale, mwen pa pale pou tout moun. Se pou pran peni an, pou gade peni an. Ok Paske fwa kapab wè la manifisans de notre Senyè Jezi Kri nan peni an. Paske si w pa kontanple l pou wè l, pou wè bote l, pou wè tout jan Bondye fè l, tout jan l ye pou w kenbe l nan men w, ou p ap kapab dekouvri mayifisans Bondye nan peni gason an, nan peni mari w. Sonje m, mari a enpòtan wi. Li pa ka nenpòt moun. Lè w fin kontanple peni an, e priye Bondye pou Bondye ba w yon bèl peni pou w kenbe nan men w pou l fèm. Mentenan ou, tankou s on mango, èske w konprann, ou konnen l ap di, pandan l ap di lan, ou menm fòk ou gon jan pou ke E zafè nou mande manman pitit nou yo, silvouplè, kenbe peni ti pijon timoun yo, ok, kenbe li, ba l ti fòm, pa kite l bloup bloup, moute ti boul lan pa anba pou ke lè moun nan kanpe li ap gon bèl manchèt nan men l, e sèvant l ap jwenn nan ap satisfè de manchèt lan. Èske ou konprann?

Epi gon dènye foup kap kenbe l anlè. Sa a garanti. Mwen menm son bagay ke mwen konnen. Garanti. Pa gen. Sa vle di wap dakò pou pati po la nan video a? Kèt.
Map. Ou sot bay vèsyon. Èske ou pa bay vèsyon pa w? Mwen map bay vèsyon pa m pou sèvant de Letènèl yo. Sa vle di mwen m paka pale pou moun ki nan sektè evanjelik lan mwen menm. Ou kapab wi. Lap kanpe nan menw. Sa son bagay ki sur liye. Fò nou fè edikasyon seksyèl moun yo. Fò edikasyon seksyèl moun andan legliz yo fèt. Èske ou konprann? Li pap bagay nan zyew. Li pap voye nan zyew. Li pap vole. M di voye. Mesye o. Li pap vole nan zyew. Ok? La a ap gon dènye. Mwen pa espre. Kèèt mesye. Bagay sa li menm. Eee. Eee. Yo rele l kapòt. Se pa yon bagay ke mwen menm antanke sèvant m ap sijere kenn sèvant. Ok. Eee. Mwen menm se yon nan sèvan de l'Eternel ki pa kwe nan carport. Paske pou bon Dieu bay nèg la yon bèl bagay kon sa, epi pou pran plastik avèk tout yon grès ou pa konn kote grès sa soti, ou pa konn si san bon kèk lwil fren, lwil motè, ou pa konnen si se kèk lwil chodyè ou pase ladann, moun nan mete trop bagay, se du chair dans le chair. Non, la chair. Pase chère féminine. Se pou mande Bondye yon gason ki konn koman pou li kom si rantre de vitès. Ok. Pase le, mwen menm pou mwen son pèt de tan. Pou sa se pou mwen menm. Bagay sa w pap janm jwenn ni lakay mwen. Pase, an serye, eske w ka manje, ok. Men li. Ann mete l, ann mete l. Manje, manje bannann nan pou mwen. Pio. Konya m pa ka pran l met la, bon m pap manje l konsa. Epi pou mwen menm pou m pran l pou m mete l nan vajen m konsa, enben, s on pèt de tan. Ke m pran l, e sa k fè, mwen sijere medam nou yo, pou ke yo pa vrèman al kouri fè dezòd konsa, se pou yo. Tann lòske yo santi yo pare, si yon timoun tonbe pou yo pa nan pwoblèm. Sa vle di, apre le maryaj.
Men, si w gentan gen 10 pitit, ou oblije pran sa kanmenm. Sa se si w gen 10 pitit. Li gen, li, tout, tout kè, tout règ gen esepsyon. Si w gentan gen 10 pitit Leïka, men, ou pa ka, ou pa ka di w pa p. L ap pran ekip foutbòl.
Vwala. E se poukwa, bon, pou moun ki gen 10 pitit nou yo, e.
Double l menm. Triple l.